Hey kòman nou ye? Non pa m se Hugues, mwen son tax preparer, mwen son credit repair specialist and nou regle dosye imigrasyon. So nou konnen tax season nan rive, tax season nan rive, mwen konnen anpil nan nou te vrèman excited pou nou rive nan sezon sa. So ou menm ki te kliyan m ane pase oubyen ane swivan yo, So nap toujou di w welcome back e ou menm ki pral nouvo kliyan nou pou ane sa nap swete w byenveni nan fami nou. So sa mwen vle fè nou konnen de dosye tax anpil m toujou ap jwenn ti kesyon sa yo eske si mwen pa travay men eske si mwen pa gen yon W two oubyen yon 1099 mwen pa ka fil tax sa m vle fè w konprann ou menm ki soti brezil ki soti chili ki ki vini a yon timoun e timoun nan gen sosyal otorize. Tande sa m di a, sosyal otorize pou l fil taks. So, nenpòt travay ou te fè, pa egzanp, m konnen nou menm nou konn penyen, nou konn fè cheve, oubyen nou konn fè zong, whatever sa nou konn fè a, li mèt, nou mèt pa t gen W-2, depi yon travay ou te konn fè, yo peye w pou li, ou gen dwa pou w fye l taks e pou w reklame l pou peye, pou w reklame l nan men IRS. Sa pa vle di, si w pa gen W-2 oubyen 1099 sa pa vle di w pa ka fye l taks. Ou ka fye l taks. So, ou menm ki nan pozisyon sa yo, rele nou. Rele nou, n ap ede w, n ap kontan pou nou ede w, pou nou ka fè w jwenn tout kredi timoun yo oubyen kredi ou benefisye pou li yo. Rele nou ou menm nan nenpòt state ou ye a. Pa bliye nou lokalize nou Orlando Florida men nou sèvi tout state ki nan peyi a. So just rele nou nan nimewo pa nou ki se 321 805 91 62. 407 376 47 67. Ou menm tou si w vle kounya ou bezwen cash advance, cash advance an kisa l ye? Se yon Se yon fasilite ke bank nou travay avèk yo pandan sezon taks la, garanti w sa pral depan si w kalifye pou nou bay plis ke 7 up to 7 seven thousand dollars sa pral depan de kalifikasyon w so ou menm ki nan pozisyon sa ke ou bezwen fil taks rele nou e nap ka ede w e pa bliye gen anpil ti kesyon moun ap poze eske si yo pat jwenn tout kredi yo tep bay yo an 2021 eske yap toujou jwenn yo sa pa konsène anyen nan nou menm se ares ki pral voye kòb sa sou akawont ou ou menm si yo twouve ke yo pat baw ase kòb yo te sipoze ba ou yo an 2021 so yap otomatikman voye fè direct deposit la pou ou sou akawont ou pa gen ankenn anyen nou menm nan nou ka fè nan sans sa pou nou fè w jwenn kòb sa. Se detèmine yo pral detèmine moun ki kalifye, moun ki pat jwenn ase de kòb yo te konn bay yo. So m swete w konprann e m swete ou ou konprann avèk sa nou di w la. Sa m vle fè w konprann, isit la nou pa sèlman fè taks sou, nou edike w. Pa gon kliyan ki ka di ki vin nan ofis nou ki pa konprann, ki pa gen on ide de tax. M konnen gen anpil nan nou, nou just tande tax, nou just tande tax, paske nou fèt vin nan peyi a, nou pa konn sa ki sa tax la ye. Tax la son tax code, gen anpil tax code ki update chak ane. Se sak fè ou sipoze chwazi yon tax preparer ki vrèman edike ki al nan tout ki al nan konvansyon IRS yo ki edike avèk tax lwa yo pou ki ka byen fè tax ou pou ou. So nou menm nou plase tèt nou, nou bay tèt nou obligasyon chak ane pou nou patisipe nan plizyè konvansyon IRS fè pou nou ka pote bon enfòmasyon pou ou e pou nou ka ba w tout update yo ki genyen nan tax yo. Pa bliye nimewo pa nou ankò se 321 805 91 62 407 376 47 67 ou menm ki Orlando ou ka pase wè nou nan ofis nou ou menm nan nenpòt state ou ye a ka toujou rele nou nap kontan pou nou edew fil tax ou e pa bliye si w bezwen cash advance rele nou nap fè w jwenn cash advance kounye a e fòk ou kalifye pou li paske cash app Vincent se sa pral depan de bank lan e de kwalifikasyon pa w si w ka jwenn tout e nou bay plis ke gen bank nou apwouve moun plis ke seven seven thousand dollars so rele nou e n ap kontan pou nou ede ou e nou pa ka ret tann pou nou fil taks ou pou nou ap pou nou fil taks ou ane a so rele nou sou nimewo sa yo nou sot di a oubyen ou ka vizite nou sou wèbsayt nou ki se www pwen pfjlive dot com rele nou n ap api pou nou akonpanye w nan sezon taks la. Mèsi.